Silvouplè kode John fè la.
Silvouplè kode John fè la. Ou do e John map veye boys yo? M pa di sa nan, m ka mande w pou li. Ou pa di sa, sa w di? Ok, ba nan tout literati sa yo. Literati, sa k literati a? Humm
ah on bon bagay wap fè la wi.
Epa ok pou tintan non. Sak fè sa. Depi lem te fel la paskem konnen li poko fem fel wa ka vin dim son bagay on bon bagay map fe. Lontan m te konn fè bagay sa yo wi. Lontan ebyen epa nan lontan w ye la. Evre. Non ahh.
Humm. Aah manman ale. Banm tikal non. Bon tikal tikal mouri depi tan syèk wi. Pa dim visye non. Oh ou tou dil.
Bouliri lè w te kwaze avèm anba pye lam nan bouliri m te gen yon bagay nan menm alò ou pa fouti konn kisa l te. Non mwen menm m te wè w te gen yon bagay nan men sa m te konn ek ladanl. Ou pat wè fòm li? Okontrè bon, m te vini, bon m pa konnen si e sou san w pat sou san w, ou te mal resevwa m. Se sak fè nou te vin gen ti mezantant lan tou. Ou te gen yon bagay nan men m vre? Wi m te gen yon bagay nan men w wi. Anben e ou k di, e ou k di John sa vre? Anben, m pa di John se Guy Manje? Kòman m fè granmoun pou w wè yon bagay avè m nan men m nan bitasyon m, pou w al rele John pou w al di John sa? Tande, m kwaze w pa anba, m kwaze John anlè. Se ke John ke se yo bay la ou kwa, m di ou kapab kwaze avè l. Men m pa janm di se li k nan men w.
Antoulèka pou l di bat pou lanmou pa nou sèkèy, kò nou sèkèy. Das pap janm fè yon bagay konsa. Fizik gason w pap janm ka pase konsa Das. Mwen m pa nan sèk ou. M kanpe lwen w, m ba w distans ou. M ba w 3 mèt 15 pou li wi. Daph, e fwe kon yon kara mon di m konn manje kaka pou di wi. Pè Daph, foure bagay sa yon kote, foure te a mete bagay sa. M ba nan, m ba, m ba yo ti avè w la a. Pa vin nan pou li. Nou pa ka fout. An nou tenten mesye. Bon nou menm menm kòman nou fè soumoun konsa.
Pa fòt mwen non. Se pa fòt ou fòt kiyes se pa fòt ou fòt grangou a fòt mizè a wi se pa fòt ou wi wè vant mwen la ap fè mal banm ti kal poul ka pase.
Pou John ou te vin mandem konbyen jadèt la ou te vin dèyè. M vin mandew pou John men mò ap fè bon bagay. Ou pa vin mandem pou John ou vin mandem jadèt. Mon wap fon bon bagay man epa wap manje tout. M pa konn kote w soti a mon. Wap vin wap vin wap vin foure mon nan bal pa fè m bagay konsa. Menm bagay non.
M pa bezwen konnen m tou pa foure men nan afè m. Chak ti moun ti kal bagay la.
Poze w poze w poze w poze w.
Gade
kou sa map pase. Kou sa map pase.
Ou mèdem twòp pa remon.
Pa remon. E visye m ye. Ah monchè bon bagay la. Ala nou sa.
Nou pa ka nan ògèy. Pèp dèse de kole balans ou pa konn si pa gen bèt ladanl. Ayayay. Ah! Bay sa yo la pou. Kounya pa di men bay bay bay bèt ou pral pote yo non. Se bay pou m ta boule. Se ti jòj la. Mwen pa ka boule l anba pye ba yo la. Lap kokonnen m. M pa ka boule l anba pye ba yo. Pye ba yo sa yo pou ou wi. Se pa yo pou di m sa pou m fè non. Mwen pwoteje lanati.
Humm.
E pa ou k pou dim sa pou m fè non. Pedes tonnè kraze m depi lòt jou m anvi wè w wi. E pa ou anvi wè m. Depi lòt jou ou grangou, depi lòt jou tri trip ap vale gwo trip, depi lòt jou ou pa ka manje. Pou m byen di w vre m gen anpil jou la m pa pran gwòg wi. M gen anpil jou la m pa ralo tafya wi. Fò w pran l. M kòz a John lè m mande John pou ou, John di m li ou anba lakay la. Lè m file nan kay la m pa jwenn ou non. Mwen ou genlè plis rete bò isi a la wi.
Monchè oo m gen 2 mennaj poul sa yo m fèk vin la plis lòt 7 mennaj yo m te gen la monchè oo bon wap vin a 2 mennaj. Kounye a sèl kòk sa sèl kòk sa kap kouvri tout poul sa yo. Monchè sèl kòk la wi. Epa kòk sa te bat anba a? Oh! Ah ou pa gen bon kalite poul wi. Kòk la vòm ou pa ri anba ou 2 la.

Wè m ret rès la man bo man bo sik man pret o goute oh oh oh oh ban m on ti manje kann oh oh humm anben ban m al wè kote m jwenn kann nan la ti teto pa mwen mesye oh ti teto kòm gen yon machann kann devan la ti teto piket a ti teto oh oh anben fò w tande sa m ap di w lan tou wi gon machann kann devan m pral achte kann nan pou non w ap ban m on manje kann ti manje kann man man man bo anben

Eee fò chache nich li mwen pase son bon ras poul. Yo nap jwenn li nap jwenn li. Son bon ras poul li ye. M te wè poul nwa te gen yon ti poul dèyèl kotel kotel li gentan se vwèl. Monchè m pa konn si se mangou yan k pran li si se malfini k pran li. Pedes fon fon fon fon kote ou mete poul yo.
Ti vòlè ka vin pran yo wi. M gen gwosè lakous a la pou li. M paka fèmen poul yo nan kalòs. Yo kapab soti dèyè bay kal ti maswa dèyè a. Wap bay manje konbyen fwa pa jou. Men la l ap gaye, l ap manje krikèt, l ap manje ravèt. Mwen poul sa yo la, lè m te pase nan Malanga a lòtbò a. Yo raboure dèyè Malanga a wi.
Monchè. Yo etire tè a nèt wi.
Yo, poul yo bon, Malanga yo bon. Antoulèka pou l di, menm si w wè m ap pale avè w, pa panse m nan griyen dav ou. Pa panse m pral nan kole moun dav ou. Pase, ou pa ka di m m konn manje poupou. Son frekan w ye, son pòv ou ye. Ou pa menm gen, ou pa menm gen yon grenn poul pou w bay pou w bay 2 grenn mayi. Wap vin la, wap wap antre nan jadenm, m pa zanmi w, m pa nan kòkòday avè w. Ou pa ka ap antre nan nan bitasyon m san m pa konnen.
Dansou mèt pale, di sa w vle. Antoulèka e e. Pale jan w vle papa. Ti nich poul la m di w la. Mph. M pral pase anba palmis lan anba m wè si pa la. Fò chanje l mwen.
Chanje te gen lòt poul. Lòt ti poul bèt te pike a. Ou chanje kote e la l te al ponn? Anba palmis lan. Poul sa menm m pa vle ret atè menm. Poul sa tankou yon malfini. An lè sèlman, ou wè kote l moute sou fè a la l kanpe? An lè sèlman pou l ret. Bèl manman pou li. Humm.